Si se te ou, ki sa w t ap fè? Demwazèl sa w ap gade a, li rele Sendy. E misye se MK. Sendy, MK gen plizyè lane depi l ap koze avè l. Men Sendy pa janm reponn li. Misye toujou fè anpil gwo sakrifis pou Sendy. Misye konn menm kite vant pa l pou l ranpli vant pa Sendy. Sètadi, Lè Sendy di ke l grangou, misye konn al prete kòb nan men zanmi pou l achte manje pote bay Sendy. Men lanmou misye tèlman gran pou fi an, lè l bò kote l fi a mèt ofri l manje, misye mèt grangou l pa janm manje. Li konpòte l tankou yon jòkma, misye konpòte l tankou yon ti jòy, nenpòt sa ou ba li, li pa janm pran. Tèlman l timid fi a. Kay kote Sindy ap viv lan, li peye 400 dola chak mwa. Se misye ki toujou peye kay la. Gen yon lè, mwa kay la rive misye poko jwenn kòb la. Ki sa l fè? Li al plane yon laptop ke l te genyen. Lè misye rive. Zanmi lan di l pap ka ba l anpe, sèlman 200 dola l ap ka ba li. Misye di, non, se 400 dola m bezwen. Zanmi an di, m ap ba w 300. Misye di, non, fè sa pou mwen, ban m 400. Apre anpil pale anpil, zanmi an te bay misye 400 dola epi l pran laptòp la. Se yon laptop ki estime nan anviwon 800 dola ameriken misye te achte. Misye pran kòb la, li pote l bay fi a. Fi a kontan. E lè misye vire, nou wè reyaksyon l. Yon bon lè, pandan misye debake lakay fi a, Paske Sendy te dil ke lavi manje yon ti pizza e jou a tou Sendy dil pral bay misye repons. Ann swiv pou n wè sa k pase.

Mwen mwen mwen. Waw.
Non, non, non. Ou gen lè tou. Tap, tap. Tap lè ou tou. Banm tou. Sen di, bo isi an mba janm gwe gason la dan. Ase bo isi an, se mwen menm ki peye. Kay sa ou we la. Se mwen ki peye. Ase sen di di mi bagen menaj. Ok frè m. Kay sa se mwen k peye l chak mwa. Tout sa Sendy bezwen se mwen k ba li l. Ok. M ap koze a Sendy, li poko janm reponn mwen. Jodi a la li di m vin kote l l ap ban m repons. E l tou di m li anvi manje pizza. A bon achte pizza pou m pote pou li epi kòmkwa l pral ban m yon repons ki favorab. Ou pa ka ap di m bagay pou m. Tande, m pa konprann. Tande, ban m di w. Ban m di w. Mwen menm m toujou al travay chak jou.

M gen plis ke 1 an m ap kotize w. Chak mwa kay sa peye 400 dola. Pa mwa yo yo pran nan mwen fè m di. Hein? M toujou fè yon jan pou m pot kòb la ba ou. Pafwa m konn pa genyen. Dènye fwa m peye kay la pou w se te sou laptop m genyen wi. M al plane li. Imajine w Sendy, ou toujou di m ou pa gen mennaj. Inivèsite w se mwen k peye l. Manje se mwen k bay li nan kay la. E jodi a w di m ou gon repons ou ban mwen, men m vini pou m pran repons lan, misye ap di m se li ki mèg. M pa konprann, eksplike m Sendy. Ou di m ou anvi manje pizza, m fè sakrifis. Se nan men yon zanmi m al prete kòb la m achte pizza a pou ou. Kounye a la, misye di m se li menm ki anvi manje pizza.
Ban m yon ti ka. Mwen m fin pale avè w, e ou k pale kounye a. M fin pale.
Ban m di w yon bagay. Se vre, sitiyasyon on ti jan anbarasan. Paske m ta sipoze e bò tout verite depi o debi. Moun sa w ap gade a se menaj an. Ki jan menaj la? Mari w? Nou ansanm depi lontan nan fak la, ou konprann. E pou ki sa w pa t janm peye kalabou? M ta sipoze di w sa depi byen lontan. Paske ou konnen li nan inivèsite.